Koman nou ye nou anfom Mwen ap fè ti video sa pou m ka pale avek kek zanmi wè kote nou ye la se nan lakou on makèt ou wè pakin nan men pakin nan m pral konprann mesye kap preche yo Ka di, Ewo moun ki pòv, e ka le wayom dè sye et a eu. Mezanmi, lè w se kretyen, sa pa vle di pou manje atè. Lè w se kretyen, sa pa vle di se bòl plastik la k rezève pou ou. Lè w se kretyen sa pa vle di e cheval pou w monte oubyen bourik. Lè w se kretyen, paske se sa w preche nou, jan w ye a w bon. Lè w se kretyen sa pa vle di pou w dòmi nan ti kay an tè a, pay la. Sye woo, mesye yo fè nou mechanste. Lè w se kretyen, sa pa vle di nan sitiyasyon ki plis lamantab la, se li w dwe aksepte. Lè w se kretyen, se pa nan fòm dòmi nan lari a pou w dakò epi ou di Jezi avè m. M ap voye je m la, m ap gade. Parking sa ke map gade la, map swiv la, map gade yon seri de bagay, yon seri de moun la, majorite la, yo pa mye plase ke nou non. Pou y ap fonksyone mye ke nou. Ou konn sa nou pa genyen? Nou sèlman pa genyen ideyoloji pou nou grandi. Nou tèlman renmen Jezi ap voye pou nou. Gon se de jenn fi ki mouri san marye. Chak moun yo jwenn yo, wi Jezi ap voye pou mwen. Gon seri de jenn gason ki andan legliz la m baw garanti lè yo resi marye yo fin vye Pitit yo fèt, fèt tou granmoun paske laj la gen tan trò avanse. Yo di Jezi ap voye pou nou. Zanmim, ou konn sa Jezi voye pou moun sèlman? Jezi ba ou dimansyon spirityèl. Jezi ba ou Otorite sou dyab. Jezi fè lonè a ou menm li padone peche ou. Men wè tout moun ki vle grandi sosyalman men li pa pa men yo men yo se ou pou leve pye ou pou achte. pou fè kay. Se ou k pou leve pye w pou vizite moun. Se ou k pou leve pye w pou chache kote travay ye. Se ou k pou leve pye w pou met konesans nan tèt ou, al lekòl, al nan inivèsite. Se ou k pou leve pye w, m ap di w sa sensèman, pou w ka antre nan liy kad sosyal la. Si se pou sa w p ap janm anyen. Ou konn sa k pi dwòl la? Ou ka mouri. Men men yon bon bourik ou pa posede paske bourik tèlman vann chè kounya, ou pap gen mwayen pou achte yon bourik. Ou ka mouri men men yon bourèt ou pa posede ou konn pri sa, w ap veye Jezi. Ban m di w yon bagay, Jezi se padone sèlman l te vin pou l padone nou wi. Epi l ale, l al fè wout li, lè l fin al fè wout li, li di l ap kite Sentespri kòm konsolatè pou montre nou byen ak mal. An jis kounye a ou poko wè byen ak mal toujou? Anben ou konnen, si w lage w konsa pou w fini, se, nan, nan, a fue la, la vuelta. Sa vle di ke w ap tann Jezikri al vin fè yon bagay pou ou, e mwen echwe. Wè mwen menm, m te menm jan avè w. E wè tout moun ki wè w vle fè efò kòm moun ki legliz pou w soti nan eta ou ye a, yo kont ou. Yo pa zanmi w. Yo di w pa serye. Ou p ap regle anyen ki bon Ayy moun ki kont ou yo pou pa avanse wi, yo di w pa spirituel, ou pa priye, ou pa bay tan pou legliz, ou pa bay tan pou jèn, ou pa bay tan pou koral, ou pa bay tan pou gwoup ou konnen, manti wi, fini yap fini avè w wi, kontan de sa ou di ah mwen menm papa m pap kite moun kritike m, banm pran bagay yo serye, ou konn sa pou pran w serye, dabò pran lavi spirituel ou o serye, mete nan ou ke Bondye ka ede w, epi degaje w pou travay pou kont ou. E ou pral wè tout sa ke Bondye ka fè pou ou. E si w pa fè l, m ba w garanti ou echwe, ou pap ladan l. Mwen m se yonn nan rezon ki fè ke m di w mwen m te ladan l tou wi. M pa konn preche ret ladan l. E m ede w tou pou w ka sòti tande. Degage ou soti. E si w pa soti? Wè imilyasyon w ap pran la a? L ap miltipliye pa de, pa twa. E ou konn kiyès k ap imilye w ankò? Menm moun legliz avè w ki t ap di w konsa w pa gen tan, ou pa vin sesi, ou pa espirityèl, menm yo k ap imilye w. Ou a trèt, baww, se pa yo.